Bonjou bonswa la fami tou depandaman de ki kote e a kilè ou bal gade video sa ou menm ki apèn tonbe sou chanèl sa nap swete w byenveni son plezi pou nou enfòme w son plezi pou nou baw tout bon jan enfòmasyon kap domine aktyalite sila ou menm ki apèn tonbe sou chanèl sa pa ezite abòne lè ke w fin abòne retire sou pèsonalize mete l sou tout Lè sa, wap ka ret notifye avèk nou a chak fra nou poste yon nouvèl video. Timoun granmoun voye pa mize sou wout a pye w nou bal vide detay sou ou. Nan moman map pale avèk nou la, gen anpil panik nan lari a. Gen anpil panik nan sektè politik la. Gen anpil panik nan mitan kominote entènasyonal la, moun k ap deside sou Ayiti a. Batay antre primati e cpt a pran lòt dimansyon e l rive nan lòt faz. Pa pli ta ke yè swa, enben, se ta pral tankou yon kout tonè pou plizyè medya ki t anonse l,

Sa sèl enfòmasyon. Nan moman n ap pale avèk ou la a, s on arete ki sanse an atant. Bò kote près nasyonal, pandan jounen an, èske l ap rive pibliye? Nan moman n ap pale avèk ou la a tou, reyaksyon bò kote lekip de Gary Conille, Enben yo klè sou sa pa gon pa ke yap fè menm si arete ta sòti. Bò kote lapolis nasyonal ki mobilizasyon kap fèt? Yè le konsèy prezidansyèl rankontre avèk wo eta majò polis la ki gen a wè avèk menm 7 menm desizyon ke yo ta pral pran. Egalman, lame a, yo chita pou yo gade kijan pou yo pran kontwòl sitiyasyon an. Kisa k pral pase anndan peyi a fas a sèt desizyon? Se anpil pwen dentèwogasyon, kòm se pa mwen k pral reponn kesyon sa yo nan gen anpil panelis, gen anpil entèvenan nan stidyo tankou nan telefòn, gen anpil moun ki pral gade sa. Donk peyi a. make gwo danje pou jou sa yo pandan wikenn sa a kòman bagay la pral pase s on batay s on bwa de fer desizyon sa di konsèy prezidansyèl èske l ap rive egzekite èske l ap rive reyalize pase nan materyalizasyon li se la kesyon a se poze kote n rive la a. Avèk 7 rezolisyon pwofesè Nerulis Antoine. Eeh m tap gade enfòmasyon yo yè, yè aprè midi epi m gade m wè gen anpil rimè epi m pran telefòn mwen m rele yon moun m di l kòman sa ye yo di m wi konsèy prezidansyèl la reyini e yo jwenn yon rezolisyon 8 sur 9 ki mande pou yo limoje Premye minis Garry Conille e li mande m sa m panse. M te reponn ni konsa e m ap di menm bagay la. Lojikman, alò kesyon m te poze misye se kiyès ki te nome premye minis Garry Conille? Pou konprann sa k ap fèt la, premyè kesyon pou w poze tèt ou se kiyès ki te nome l? Kiyès ki te nome l?
Yon kesyon ke se pa nou tout ki ka reponn ni. Paske trè souvan, sa yo di n ki repons lan pa fòseman se li menm ki repons lan. Doktè Garry Conille te fè anviwon douzan laba, li pa menm sonje, dayè lè l vin la, li derekonèt vil la. Menm la a Pòtoprens, si w fè twa mwa ou pa ale, lè w rive ou etranj. E lè l tounen la a, keseswa pati politik yo, regwoupman politik yo, Regwoupman sosyo-politik yo di nan tout dosye ki te gen nan tiwa ki te sipoze analize, pli de 200 dosye, yo di tout lòt moun yo pa konpetan. Moun yo wè ki konpetan, se le doktè Gary Conille.
Non, yo pa osi konpetan ke Gary Conille.
Koreksyon, mèsi. Yo di moun sa yo pa osi konpetan, yo pa rive nan tranp Gary Conille e li yo chwazi. Nou kapab raple nou, ce grand événement de l'histoire, un événement fâcheux, avec le parti politique Pitit Dessalines, Gwo teknokrat.
ki te genyen Fritz, ki te la, kòm kandida, epi nou te genyen militan parti politik Pitit Dessalines yo devan primati k ap jofre! kandida pa yo a. Gwo manifestasyon devan. Gwo manifestasyon devan. E premye minis lan debake, kandida premye minis lan debake. Debake, li konnen la bon paske li pa konprann sa k ap fèt la. Avèk yon fyète, misye konnen l tou bon pwiske te gen yon blòk majoritè yo te di ki te endisolib. Li konnen pètinamman ke se li k ap genyen. Paske Gary Conille se t on, antre giyimè, kòm si yon etranje, kòm si s on etranje ki t ap la, e li menm li la, li pa t nan peyi a, l ap fè politik ak yo, e lè manb, egzakteman, e lè manb dèzot pati politik, ke se swa OPL, ke se swa moun ki nan Regroupman Montana, se dè pwòch kan menm, youn konn lòt, yo di, a, p ap gen yon moun k ap soti ex nihilo, k ap vin la, k ap vin bat nou, se gade yo, gade yo di,

Mentnan, genyen yon teworisyen, nou pa ka reponn li non, gen yon teworisyen fransè yo rele Ario. Msye ekri anpil an dwa administratif e dan la kesyon de gouvènans. E Ario di ke, mèt Fanfan konnen li, jiris yo itilize sa anpil,

fè chwa di doktè Garry Conille, yo kapab toujou revoke li. Osi senp ke sa. E sa pa gen pale anpil ladan ni, paske le fèt ke li aksepte nominasyon, li rekonèt otorite yo pou yo nome l, yon fwa ke yo voye l ale, se fini. Sa se b-a-ba.
Sa se b-a-ba di dwa administratif. Administratif, ok. Antre ote.
Sepandan,
si se pa yo menm vre ki te chwazi Premye Minis Garry Conille. Sa se la kesyon.
Sa se la grand kesyon, ou kapab wè. Rezolisyon an pran 8 sur 9, epi ou gade ou wè arète pou nome lòt premye minis la pa janm ka soti. Sa son premye ka de figi. Dezyèm ka de figi ou kapab genyen, ou kapab wè arète a soti avèk yon non Antoine Nerilus kòm nouvo premye minis, mèt Robens Telfort, Poukisa ou pa di mèt Fanfan Pitre? e mèt Evel Fanfan soti kòm nouvo premye minis ki va ranplase le doktè Garry Conille, epi ou gade ou wè yo di ou bon, Yavè erreur e pou el antre. E pou gad ah gen lòt enfòmasyon ou twò gen moun ki pase la wi ah non ou pa gen lòt enfòmasyon ou pa gen enfòmasyon pase arete yo twò sòti a yo di gon virgil yo di gon virgil ki te mal pase yo di gon virgil ki mal pase e pou arete a antre tèt li tankou yon sourit kap sot nan tou kwe chat e pou gad ou wè premye minis la kapab toujou rete trè konfòtab nan pòs li.

Arete map ekri an an menm moman avek vot lan depil fin fet m tou soti aretem wi sim lib de mouvman m vre m pa gen poum tann on paket tan non gen lank gen machin poum fè revokasyon an menm si fok nou ensinye fok nou di ke le konsey prezidansyel e la primature dirije par le doktè Gary Conille tou le 2 enstitisyon sa yo. yo konsolider nan eta de pourisman sitiyasyon sa nap viv la, pandan yap goumen pou pouvwa, pandan moun ap mouri Solino, moun ap mouri Savyen, moun ap mouri Ti Bwadòm, moun ap mouri tout kote, moun ap kouri nan kartye, mesye yo ki dote de pouvwa politik e pèp la aksepte l kite nèg yo ap dirije, men ou wè se batay klan, batay kan kap fèt, jiskaske ou kounye ou paka konnen, pandan map pale avè w la la, si. Doktè Garry Conille ap nan biwo li lendi maten oubyen si son lòt premye minis nap gen? Nan Nasyon Zini ou kibò?
Ki kote li ye?
Montana? Eske konsèy prezidansyèl la anndan Montana tou? Eske konsèy prezidansyèl la anndan Montana avèl tou? Paske m te wè m te wè premye minis la o o.

Pandan youn ap tire sou lòt epi yo gendwa byen antann yo nou pa janm konnen yo epi e pèp la ki pèdi. Non yo pa antann yo, yo pa antann yo.
Mwen menm mwen panse ke e mwen panse ke analiz ke yo fè la ke se swa lè analiz relativ a la kesyon de dwa administratif ke se swa lè analiz politik

Fò nou admèt ke kanmenm gon konstitisyon ki la, ki bay, nou te kapab di, de direktiv. Ok. Donk premye eleman pou nou konprann se ke konstitisyon an klè ke le premye minis se emanasyon dirèk de prezidan an, donk e de parleman an. Donk pa ratifikasyon etc. Paske se prezidan an ki gen atribisyon pou l chwazi l, pou l dezinye l, e pou l voye l bay, e li bay yon pwosedi pou sa fèt. Men kounye a an n konsidere le ka ki nou konsène ojoudwi ou nou pa gen parleman. E donk si nou pa gen parleman e ke sa nou gen la.
Le prezidan dezigne, le parleman ratifie.
Donk nan ka kote ke. Nou pa gen parleman, donk la prezidans pral gen yon doub atribisyon. Li pral gen yon atribisyon pou li dezinye l, li pral gen yon atribisyon pou li ratifye l. Donk fò nou konprann kesyon an a se nivo. Men mentnan il fò ale a l'article 137 pwen 1 mentnan. Sa se dan lè fè. Ou dan lè fè, paske nou sòm dan yon sitiyasyon de fèt ojoudwi. Donk mentnan, l'article 137 pwen 1 de la konstitisyon li fè pwovizyon e ke

Sa son bèl ka m pral di la wi pwofesè Antwàn. An nou ta di pa egzanp akò 3 avril la ta di li ta bay dè atribisyon a premye minis lan kote ke li ta bay yon anpechman kote ke CPT a pa donk nou prale nan nan le prensip de yerachi de nòm kote ke se konstitisyon an ki prevo donk se konstitisyon an se sa konstitisyon paske kant genyen kontradiksyon antre 2 lwa ou gade ki lwa ki pi wo a se sa yo rele yerachi de nòm je tèmine je tèmine je tèmine je tèmine.

Il a tante pou ke li ranvèse CPT ki vini avèk li la. E se pa te, se pa te, sa m te kapab di, se te yon sekrè pou pèsòn moun. Donk tout moun te konnen misye fè de manèv. E nan kesyon ki pral rive avèk lè 3, lè 3 konseye de la kesyon de BNC, donk il etè linisyatè de la kesyon, kote ke li vin yon aktè de la kesyon, mestime su le plan politik, se te imoral e se te maladwa. de de sa part et de son équipe et c'était extrêmement grave donc yon pouvwa dans un contexte parèy ki genyen yon manda m te kapab di yon tan extrêmement limite avèk yon manda extrêmement limite olye ke ou vini pou te mennen sa m te kapab di yon articulation entre deux entre deux pouvwa ou entre deux groupe E olye ke ou fè sa kounye la, ou al chache yon dezakò ki ta dwe vin jwe an favè ou paske misye te panse ke si li pwovoke la chute de cpt a, donk li ta prale nan yon modèl tout pou li kounye la a la manyè de de Ariel Henry. Malerezman se te byen konte, mal kalkile. Poukwa? Paske 1, Garry Conille pa t gen avè l m te kapab di oken gwoup de la sosyete ayisyèn ki te ki te kwè nan li. Ou ki te ba li kredi sa a. Donk se te malgre li fè plizyè tantativ, l al chache de moun, l al chache de gwoup, e malerezman, e li blofe tout gwoup sa yo. Donk, sa se te yon premye akwo. Dezyèm akwo se ke e Gary Conille li ale pa egzanp youn nan youn nan chwa ke li fè pa egzanp lòske li chwazi pa egzanp sonje sa wi Chèf kabinè li. Ah, bagay sa te fè anpil pale. Chèf kabinè li.
Donk gen menm de moun. Alò pwopoze kòm minis li te ye avan. Vwala. Menm de moun nan kan li pat dakò avèk li. Se vre, se vre. E sa te poze yon malèz ki pral eklate. Le premye minis. E la primature de l'interieur etant. M pa konn si nou gen les informations hein. Premye minis lan de preske 7 mwa ke li pral ou 4 mwa ke li pral gen la, son premye minis ki pat fonksyonèl. Lè m di ki pat fonksyonèl paske gen de divizyon entèn, te gen de moun ke yo te fè de pwomès. ki pa arive kenbe, yo menm arive estime ke yo twonpe vijilans yo, donk premye minis la wi li blofe tout moun, donk mwen mwen kwè ke se te ekstrèmeman grav.
Wi trè byen, men nou pral gade yon lòt eleman ki ekstrèmeman enpòtan, se la kesyon de jesyon ale Ayiti par devan le Nasyon Zini, kote ke primati la li pral.

La déclaration de de de de Voltaire membre d'alors de de cpt a ki pral par la force des circonstances arrive arrive prezidan par la force des des choses arrive prezidan e la fò nou konprann ke yo pa padone ni primature la ni premye minis lan ni minis afè etranjè la e ensidan sa a m pale merci donk paske nou bliye fè yo donk maintenant Ou vin nan yon sitiyasyon de blokaj, nou te kapab di sistematik, ant de ògàn de Leta ki aple pou youn kopere youn avèk lòt, ki vin nan yon malèz, e malèz la pa rete de manyè entèn, malèz la sote o zye menm lè jan lè pli vilgè. Donk yo wè ke gon bagay ki pa mache dan lartikilasyon de de ògàn ki aple pou youn konplete lòt, malerezman. Donk, an giz de konsekans, Nesly Voltaire pral fè yon deklarasyon pandan l pral pati, pase 3 delegasyon ki te ale, li di gen de tèt ki dwe koupe. E de retou an Ayiti, mentenan, lè yo vle koupe tèt dabò minis afè etranjè la, donk premye minis lan, li, li, misye pa dakò e li pito, li pito rantre nan yon gè ouvèt avèk cpt a. E mentenan, li pral fè de deklarasyon ki pa ditou entelijant. lòske li pral mande ofisyèlman ou piblikman cpt a pou l rezoud pwoblèm ki gen lakay li a savoir les trois les trois indexés par le par la question de bnc mesi me ankò la m mande je m demande m je questionne donc les les les conseillers autour de Garry Conille pou l konprann ke la politique pa fonctionner de cette manière donc Mètenan, ou devan oun fèt akonpli, mètenan, ou devan oun sitiyasyon kote ke il fo de tout lè manyè, fòk yo evakye sa m te kapab rele Gari Koni ki vin yon iritan nan ekwasyon an, e pa gen okenn jan pou l ta rete nan Primati la, paske l ap fè CPT a pase lèd, l ap fè peyi a pase lèd, l ap fè pati politik yo ki konpoze CPT a pase lèd, e l ap fè donk menm pati. Caricom e tout lòt gwoup yo ki ki te patisipe nan kesyon sa, l ap fè yo pase lèt. Donk, de tou sela, mwen menm mwen kwè ke li ekstrèmeman enpòtan e sitou pa rapò a dènyè sitiyasyon k ap evolye la pou n gen yon lòt konpòteman, yon konpòteman ki pi entelijan, yon pòteman ki pi seren, yon konpòteman ki pi reyalis pa devan sèt sitiyasyon paske ou gen yon pèp ki an agoni, ou gen yon sitiyasyon sekiritè ki ap. devlope o jou le jou donk peyi a bezwen sekirite e jodi a se diskou de pran de reprand katye pa katye e pòt pa pòt zòn pa zòn se lenvès ki ap fèt donk jodi a la nou devan yon sitiyasyon kote ke malerezman Garry Conille pa delivre machandiz la e tout moun wè ke li pa kapab.

Nap nap tounen nan faz sa apre. Paske gen plizyè e nou pral jwenn bon Jean Pierre Graille ki di nan dezakò men fò ann al avèk psikològ la pou n ka L ap fè CPT a pase lèd Bon la m gen yon kontradiksyon se pa Garry Conille k ap fè CPT a pase lèd CPT a lèd deja depi lè l te fèk moute a li pa ka moute lèd pou l te fè yon bon pitit e sa k fè l fè Garry Conille menm Ou pa ka vle 2 afriken 2 ayisyen fonse fè yon timoun pou li bay yon yon blan pou l bay Elton John gon pwoblèm kèlke pa donk sa vle di CPT a pa ta ka bay yon bon bagay pa ka gen anyen k ka sot nan CPT a ki bon pa gen de bon k te ka vini de CPT a paske 1 li mal moute 2 li pa bon l te gentan pase lèd deja li menm depi nan premyè desizyon yo te pran lè yo moute yo te gentan pase lèd donk de fèt. Gary Conille rann kont ke l erite de menm bagay lèd la, li ap tou lèd tou nòmalman, natirèlman. Mwen di sa a pou m vini avèk yon kontradiksyon ke m gen a Mèt Fanfan, ki pa twò grav non, paske la a nou pa nan konstitisyon. E si n ta rete nan lespri konstitisyon an, li di ki jan pou yo chwazi yon, pou yon moun vin minis ou premye minis. Mesye Gary Conille oubyen doktè Gary Conille pa respekte

Enfliyans zam bandi yo, yo pran yon pouvwa, menm jan Ariel te pran l, li te asote l, yo asote l tou, yo ba yon pakala. Son byen san swe. Vwala.
Donk, yo pran yon pouvwa, e yo pa gen okenn, di, yo pa gen menm okenn desans. Mwen menm nan rapò de pouvwa, se pa jan moun nan pran pouvwa a ki enterese m. Se ki sa lap fè ak pouvwa. Machiavel. M pa ta gen pwoblèm paske nèg yo te asot yon pouvwa, yo fè de mètdam, de trik, yo pran yon pouvwa. Yo fè de fòm konbinezon ki pap mache. Li pa posib pou Edgar Leblanc jwenn chita sou menm tab pou l deside yon bagay dakò avèk Leslie Voltaire. Sa pa posib. Orijin yo di l pa posib. Jan yo te ye. Moun yo te ye orijin yo. Kote yo soti a. Ki fè yo vin kounn jounen jodi a yo e yo pa ansanm pou yo fè yon bagay ansanm. Li pa posib. E san konte rès moun yo. An nan tan, an nan, an konprann. Kounye a la, lespri konstitisyon an di pou moun nan premye minis, li di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kritè. Pami yo, li di fò l gen 5 an ap viv la. E si n ap sonje sa ki fè an 2011, ki fè mesye, kòman il sapèl ankò, Gérard Daniel Rouzier, pa premye minis, palman an jete l, nou sonje sa k fè l jete l? Nou sonje sa k fè Conille premye minis? koni premye minis paske Bill Clinton enpoze l. Li premye minis nan 2 fwa menm jan an. Menm sitiyasyon an. Donk, kounye a la gon bagay yo rele re. Ou wè m di on bagay, m pa gen respè pou yo youn. E m panse oditè yo dwe ban m chans sa a jodi a. Paske m ap viktim nan nanm mwen, nan chè mwen, m ap viktim nan tout mwen menm e m pa ka padone 2 nèg ki se 2 jwisè, 2 pleziyis, 2. Panzouyis de raketè de tout sa w ka trete yo pou m ap trete yo avèk respè e diyite. Yo pa gen ni onè, ni respè, ni diyite. Kounye a la, yo chwazi nan yon kous, m ap wetire tout rès moun yo. M ap kite twa moun. Pèmèt mwen kenbe twa moun. Rodolphe Joazil, mwen kenbe ansyen minis e af ministre Paul Antoine Bien-Aimé, Paul Antoine Bien-Aimé, ansyen ministre Gérald Germain, Gérald Germain, mwen kenbe 3 moun sa yo. Sou ki baz yo pa chwazi Rodolphe Joazil? Pèsonn moun pa konnen. Se sak fè talè a m te di w pa konn kiyès ki chwazi premye minis Garry Conille. Paul Antoine Bien-Aimé.
Pou nou tout ki la a ki gran timoun tankou m ki t ap suiv politik de prè oubyen aktivite sosyopolitik peyi a de prè, sou Preval an 2006, li mennen yon batay a Preval ki bay yon ti fòm de apèzman nan kesyon bandi a pandan li te minis enteryè.
Mesye Gérald Germain, pwofesè Gérald Germain, ansyen minis komès, ansyen minis afè sosyal, ki kritè ki genyen pou yo pa chwazi yo pandan y ap viv la a? Yo konprann reyalite a nan tout respirasyon reyalite a. Gon oditè k di yo pa gen parenn. Ok.
Kounya la, yon bon maten, gen yon papa toudenkou k tonbe la avèk yon gwoup yo rele Ren, Rèd, Ren, ki vini avèk Gari Koni. Li ateri avè l. E lè li ateri avè l, mwen te sezi tande 2 ansyen sendikalist ap mache fè tout maraton nan radyo pou di se lòm ki l fo. Lòm ki l fòk fè 12 an deyò ki pa la. Selon sa yo di l peye taks yon sèl kou. De ki sa n vle bay kòm modèl? Se te veritab teknokrat. Donk sa vle di nou pa menm nan lespri konstitisyon. CPT a dakò fè gwosè sakrilèj sa a pou l bay Gary Conille premye ministre, pou l te atann Gary Conille ta pral gen respè pou li. Pati politik yo.
Pati politik yo. Ou panse se la bagay la dekoule? Non! Otomatik.
Li otomatik. Paske kondisyon ou chwazi l la, li rann kont li pa respekte okenn nòm. Menm nan akò de baz ki bay nesans avèk CPT a, li pa respekte anyen. Kounye a la ou panse li pral vin respekte ou, ou pral otorite denominasyon, otorite de devokasyon, li blag. Kounye a la a. Mèt Evel Fanfan gon bagay li di la an dènye e m dakò totalman ki se nou nan yon sitiyasyon rapò de fòs. Se nan men kiyès fòs la ye la ki pou ta fè mesye Kony ale. Premye bagay la fò l ta yon fòs popilè. Se ke yo youn la pa genyen. Si pèp la pa t nan grangou ekstrèm sa a e yo pa t genyen levye oubyen manèt bandi ak zam yo nan men yo, pèp la te. chavire yo tout deja. Men se trè malere, pèp la pa gen anyen l ka fè paske l nan kotidye. Yo konn nan ki sa yo mete pèp la. Yo konn nan ki sa yo mete l, ki fè ke l pa ka fè anyen pa rapò a sa. Donk fòs la rete nan lapolis. De ki lapolis n ap pale? Lapolis yo di moun kafou pè ap rele, k ap travèse moun pou 10 mil dola yo. Lapolis ke y ap arete de polisye bò lakay yo k mete pòs de peyaj yo. Kòman 10 mil dola? 10 mil dola y ap travèse moun k ap travèse sou cha. Taxi police.
Taxi police, jan l te kòmanse kwadèboukè. Donk, sa vle di, se la w, se nan fòm de amalgam sa w. Si m bezwen pase anba la, fò m gen yon senkant mil goud? Wi, fò w gen kòb pou w pase. Donk, sa vle di, se sa moun yo rapòte. Yo, non, yo rapòte l, yo rapòte l nan radyo, yo rapòte l nan tout emisyon radyo, yo rele, yo di l. Polisye yo, yo peye, yo peye. Kounye a, an n konprann bagay la di pwennvi sosyolojik. Nan sosyo, nan sosyolojik de sivivans moun yo menm. Polisye a rive rann kont li menm ki la a, tout pwa a sou do l, li se fizi, li se chè a kanon an, se li k ap riske tout bagay yo. E sa m te di sa la, m ap retounen ankò wi, Donald Trump te di li menm ki te mele l, alò pa Donald Trump non, e Biden ki te mele l Ayiti efondre, ki te mele nèg yo peyi a efondre, yo gen yon pakèt polisye kote yo ye la, moun pa ka fè yo anyen non la, dayè yo pa menm desann nan palè, yo pa janm, menm yon katouch Yo pa tande fasil. Kote yo a. Donk sa vle di kite mele yo. M pral fini mèt evèk papa. Pou m di w ke. Men sa sa se kanmenm yon ilizyon de lè pa. Non. Paske menm lòske.
Jovenel te mouri? Non non non. A sa w di? Jovenel te mouri. Non.
Sè t'une trè grande ilizyon de lè pa. Wi. Ke yo panse ke yon sekirite. Nan menm ilizyon sa a yo ye a. Yo ye la. Yo ye la. Li klè konnen polisye a di. E! Nèg ya fè kòb, yo pa menm ka peye matan, avan yè la lè w rive, ou rive nan konbyen oktòb la, yo poko peye yo, yo poko peye yo, yo gentan di e Gayi Koni ki fè minis finans la pa peye yo, yo kòmanse bougonnen, anpil bougonnen paske potko touche mwa septanm avèk frè yo. Kounya lapolis la li menm li son enbesil? An zam nan men l? Lap riske vil, pitit li paka al lekòl, pitit yon polisye ki te lekòl Fortuna Guery, ki te ret Fontamara oubyen Matisan ki te lekòl Fortuna Guery, li pa gen kote lal lekòl la non. Li pa gen lekòl, m ta renmen yon nèg dim ki kote Fortuna Guery ye. Professeur Antoine Augustin m adrese kesyon sa pou ou. Ki kote Fortuna Guery ye pandan yo te ranvwaye lekòl pou yon mwa. Donk sa vle di ki sa polisye a pa yon enbesil, kote li pral voye pitit li a lekòl la, li rann kont ke yo mande li yon pakèt lajan ke li pa genyen. Li vin pi pòv paske salè li te genyen an 2022 a, Enflasyon an divize pa 2 nan men l. Kounye a la li lage l nan men l, pa 2, e pa 4, li redui l nèt nan men l. Donk, kòm li redui l nèt nan men l, Ariel Henry te gentan ba l gwo kout mato avèk tout nòt politik yo lè l te moute yon galon gazolin, li mete 128 pousan sou yon galon gazolin. Donk, kounye a polis la di, en en, m konprann, nan jwèt ki la a, ban m aranje m pou m fè pa m nan. Epi l di, bon, pou w pase la, frè m, w ap peye. Li fè kòb pa l la. E se nan sa a nou tonbe, nou nan yon anachi total. Donk, kòm nou nan yon anachi total, Gayi koni m swete l di l pa prale e l kanpe dan pou manm cpt yo di fò l ale. Se nan sa nou ye la. E yo kanpe dan. E de fèt nou ladan l e lè sa a kounya la li rete. M ap fè apèl avèk kanmarad bò kote m Cerizé ki fè pati de frè ki di yo se yon gwoup revolisyonè yo nan opozisyon.

Donk, yo òganize yo menm nan opozisyon an. N ap dakò, nou p ap dòmi, y ap dòmi. Se ki sa opozisyon an di nan sa nou ye la a? Mwen m poko konn sa l pral di.
M poko konn sa l pral di. La vrè misyon de opozisyon an, se pwopoze yon altènativ ou enpoze.
Fò l gen moun ki tranche. Ya. Fò l gen moun ki tranche. Pèp la te ka tranche. CPT. Pèp la te ka tranche, l pa ka tranche.

Yon nèg sitou ou dwa Sitou ou dwa Nou nèg a konn fè plajya al lil Mezanmi m pa vle nou konn sa Sitou ou dwa Wi sitou ou dwa Gon bagay ki te rive gen nèg ki peye moun fè memwa pou yo Men lè l ap lè l al soutni memwa ou wè misye pa t konn memwa menm Menm premye pa menm paj kouvèti a l pa t li Li pa konn anyen M ap mande m èske Fritz an liv li a, se li ki ekri l oubyen l te gen chans li l li menm. Ki fè jounen jodi a la a, avèk tout sa k te ka gen sou do l kòm moun ki parèt onèt, m di parèt, paske l pa t ka nan Bank Santral, gen de bagay ki pa klè kanmenm jiskaprezan, donk m pa pral di l onèt vre, ki parèt onèt. Èske l li liv li a? Nan sa nou ye la a, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc Fils, tout pase fakilte de, fak etno, anba a. Kote yo fè? Kami, tout, pa gen lopital. Ou te di talè a ki pa gen, zanmi an di talè a pa gen lopital, enben, pa gen lopital ditou. Chansrèl fèmen. Bon, ti kanpe, n a retounen. N a retounen. N al avèk Mèt Serizier.

Nou te pran kou, nou pridan, men nou retounen avèk plis de fòs paske fò n kontinye sèvi peyi a, fò n kontinye remèt a peyi a sa ke l ban nou. Èske w te nan mawon?
Ou te nan mawon? Mawon ditou pa, ditou pa. Mèt Fanfan la, mèt Fanfan la. Mèt Fanfan la, nou pa mawon. Mèt Fanfan ka mawon, jan anachis. Mwen vle ale nan, sou sa pou nou di, ou ankò ale nan sans ke Pwofesè Pierre Raymond Dumas ki ekri Ayiti une transition ki nan fini pa. E apre eleksyon Riyèl Vayon nou konnen ki jan sa k te pase 88 a kontinye, jodi a vin akouche akò politik pou une transition pasifik e òdone ki kreye cpt e sa n ta kab rele e premye minis ke nou gen la jodi a la. Nou kwè ke cpt a koupab

Te gen yon ansanm de fissures menm nan akò akò ki kreye n ta ka di cpt a e egalman ki ba ki akouche le premye minis Garry Conille ki nou pran nan lis lan o dela de tout lòt bèl tèt ou lè jwazil l Paul Antoine Bien-Aimé ke nou sot site la e otre nou kwè ke s on mank a ganye pou peyi a le fèt ke nou vin tonbe nan sa li jodi a paske anpil sektè nan lavi

Paske lò te gen tout bèl tèt sa yo la ke sosyològ la sot site a, nou pa t oblije al antre nan yon demach kote ansanm de kritè ki swa nan demach konstitisyonèl yo, jan konstitisyon an trase l la, si nou ta antre rete nan preskri konstitisyonèl yo, li pa respekte yo. E si n ale menm nan de konsiderasyon, nan konpwomisyon pa rapò avèk sa n ta ka di preskri akò 3 avril la di an, di yo, nou kapab di wo e fò Premye Minis. Garry Conille se reflè menm echèk cpt a paske nou te gen pwovizyon, te gen posiblite pou nou te pran dotre fis otantik ki te la men ke yo te fè fi de yo menm. Jodi an la, yon pouvwa egzekitif a de tèt, si n pèmèt ke nou di l konsa, yon konsèy prezidansyèl ki gen 9 manm, 2. 2 obsèvatè ou ankò 2 konseye 7 otre manb ap jwi lè privilèj de leta. Se avèk anpil etonman yè lè m aprann e ap gade sou rezo sosyo yo twit ki ta vle fè kwè ke rankont gen konvokasyon ou eta majò lame, konvokasyon n ta kab di ou te stanske ou nivo. Egzakteman.

Pou reprann lè menm mo de du pwofesè Nerilus, èske lakò, lakò du 3 avril ou ankò lakò ki kreye menm cpt a bay ase, n ta ka di de, bay latitid ou ankò ba l tout pwovizyon legal pou yo ta ka revoke premye minis lan? La, nou poko la. Èske Premye minis Garry Conille e egalman 9 manb yo, yo pa genyen menm m ta ka di otorite ki anlè tèt yo, lè m di gen menm otorite an, apati de la èske youn kapab konstitye m ta kapab di yon yon otorite titela titèl titelè an kèlke sòt pou ta ka di bon mwen menm mwen gen pwovizyon legal pou m revoke w, la m panse fò nou ta fon gade sa o rega de lakò lakò 3 avril lan e gade l tou o regard konstitisyon an jan jan n tap eseye gade l talè a apati de la mwen panse gen yon rapò de fòs ki ap devlope la se vre pou ale nan le menm sans ke mèt Fanfan men mwen menm kote m vle rete a jodi an la genyen yon adelante ki vle fè avèk le CPT pa rapò avèk

Par rapport la faiblesse de de ces autorités, de l'Etat menm, ou wè, yo pa vle bay menm jij lan ase de mwayen pou l ta kapab kontinye fè, m ta ka di, enstwi sou dosye a, pou l ta kapab refè limyè e pèmèt ke popilasyon an wè sa yo repwoche de e 3 konseye yo. E gen konseye ki di yo pa prale. An kèlke sòt.
Se kòm kwa moun sa yo kwè yo odesu dè lwa, odesu de lwa repiblikèn yo. M ap fini pou m di. E mwen pa kwè ke mesye yo ta dwe odesu dè lwa, paske si yo la pou fè aplike, epi sa se di menm nan lakò, lè prensip konstitisyonèl ou ankò fè respekte le term de l'accord de 3 avril, ebyen si genyen m ta ka di des anikroch, si genyen de bagay ke yo repwoche yo, e yo menm nan menm akò sa yo di, si gen de moun ke yo repwoche yo de. de x ou y choz moun sa yo pa gen plas yo nan konsèy la ou ankò o nivo de la primature a pati de la mwen kwè ke yo ta dwe fè la pa dè choz alò ke mèske se di wap di paske an eseye klè se di wap di la yo pa gen otorite an reyalite pou revoke Garry Conille mwen map trè klè mwen mete m nan jis mezi la pou nou klè mwen trè mal konprann mwen tradwi yon dezakò fòmèl yon dezakò mwen tradwi yon dezakò pa rapò a demach la se vre Nou kapab analize le konpòteman de Garry Conille ki gen, mwen li nan Nouvelliste yo pale de ensibòdinasyon, yo pale de chantaj, yo pale de konpòteman l pa rapò a deklarasyon ke l fè Kenscoff nan dènye sòti ke l te fè an. Gen anpil repwòch. Nou dakò aprè tout mwa ke l pase yo. Li pa adrese lè vrè pwoblèm de lensekirite e ki se youn nan pwen ki klèman dekri nan ansanm de obligasyon ke l genyen yo. Men sepandan, sepandan, jodi an la, nou pa ka ale sou yon baz ke si genyen de pwoblèm ki te egziste swa avèk Leslie Voltaire, manm OJCPT ou ankò avèk dòt aktè ou ankò dòt konseye pou y ap chita sou de pwoblèm ke yo te genyen,

Ou wè le pèp dan tou sa, dan lè demach fèt pa le cpt ou ankò dan sèl fèt pa la primati, pèp la nou ta ka di li KO, li de kote nan tou sa. Se ta di jodi an la nou kwè ke e genyen yon mank a ganye pou popilasyon an e menm otorite nou ta ka di supranasyonal don la karikòm.

ta nan men de l'International pou ap di nou sa pou n fè e se la ke mwen menm mwen gen du mal loske m konprann mwen tande tou e genyen lòd ke Sekretè Deta Amerikèn nan gitan fè pase pou a savwa ke ale vè kasasyon menm loske n pa ta gen pwoblèm avè vè kasasyon an. Men sa se chantaj avèk manipilasyon de la. Ale vè kasasyon pou kenbe ok men pou m konklu m ap konklu pou m di mwen kwè ke. Gon dechirman, genyen yon, nou ta ka di yon kòd kap tire la popilasyon o bo milye, e le gran pèdan se la popilasyon dan tou sa, e se grav, se grav, e premye koupab la se se cpt a, dezyèm koupab lan se Garry Conille ki konnen li pa tap ka adrese le vrè pwoblèm, li pat oblije vini sou chikye a la pou rann ke li menm li parèt kòm nou ta ka di yon fizib ki sote jan nou te fè analiz la toutalè la. Mèsi.
Mwen m panse an giz de konklizyon sou se pwen, Mhm. Mèt Evel Fanfan pral pi lwen. Se pou m di ke mwen dakò avèk entèvansyon kamarad la talè a, mhm. lè l te vle, kòm si l te vle fè kwè ke li an dezakò avèm. Nou pa an dezakò. N ap fè yon analiz nan diferan nivo, e m t ap eseye montre e ke ki sa, e m te pati de analiz pwofesè Nerilis la, e pou m te dakò avèk li, e mwen te konklu par la kesyon de rapò de fòs. Mètenan, mwen dakò jodi an giz de konklizyon, e ke ou de konsiderasyon s e mesye ki rele Garry Conille lan nou pa tap konnen l si CPT a pa tal detere l kote li ye a nou dakò avèk sa donk e pandan yo pase anba pye tout nòm ki gen yo e mwen mwen te di l e dènyèman nan konferans de près nou tap bay nou te klè. Fòk ou menm nou ta yo ta fon adn pou yo ta klè eske se Garry Conille sa a pou sam wè lap bay la kòm rezilta fò nou ta asire n eske se li vrè eske se li non men se serye paske non sa vle di ke si mesye sa daprè sa yo di m li fè nan nasyon zini l eseye fè tout tan sa nan nasyon zini kòman fè ke li vini la a pou l ta echwe de manyè pitez nan nan nivo sa a nan tout nan tout jan ke nan tout jan ke li echwe nan a tout lè pwen de vu mwen mwen panse. Mwen panse ke youn nan eleman pou nou konprann la, premye responsab la se cpt a, dezyèm responsab la se pati politik ki konpoze cpt a, e mwen di l piblikman, se ma pozisyon piblik, e twazyèm, twazyèm responsab la se PM nan, e tout moun ki akonpanye l. Donk la ti on è klè e nou pa gen dezakò ke se swa avèk bayi avèk de lòt moun, nou tap fè yon analiz nan yon yerachi. Mèt Fanfan. Wi wi. Se pati politik yo di yo pa jwenn moun ki rive nan dimansyon Garry Conille a nan ekip yo. E sa se te sa non non non. La gon yon eleman nou pa gade. Pa bliye. Lè yo fin analize dosye yo se sa yo di. Pa bliye. Non non.
Alò gon gon il ya un non di e m te fè yon pòs yè pou m te di nan nan nan saga ki gen la a. Gon CPT a gon bagay li pa di nou. E la nou nou pral nou pral tante pou nou eksplike l. Ki sa k te pouse yo? Se oubyen m. Wi nan chwa Garry Conille an. Se oubyen yo te pran kòb nan men Garry Conille. O! Non non non. M ap n ap gade eleman posib yo. Sa
se fo. N ap gade non.
N ap gade eleman posib yo. Non. Mwen di mwen di ke gen yon bagay.
Sa ka rive se sou lajan li chita. M ap gade konplezans. Se la ke a genyen a lega de Gary Conille, mwen di se ou byen ke mesye te pran kòb nan men misye dok yo pè l pou l pa denonse yo, ou byen ke gon lòt dil ki fèt avèk de eleman ke pèp ayisyen an pa ko konnen ki gen rapò avèk enterè peyi a, vann peyi a, yon seri de briganday. Donk gen de bagay paske. Le konpòteman iresponsab de Garry Conille fè ke yo pa t ka fè tout tan sa, li pa t ka fè tout tan sa nan figi yo, ke l pa bay rezilta, li manke yo dega, li manke tout moun dega. Si tout moun koupab? A!
Men la ankò, se sa k fè mwen poze li la. Eske pa gen de lòt bagay tou ke Garry konnen, chat konnen, rat konnen? Donk, egzakteman. Mwen menm m ale pi lwen, se pou m di ke. Il n'y a pas de il n'y a pas de de de de situation de e e e e ate d'atenyant ke nou te kapab di la a nan kesyon Garry Conille lan. On est clair là-dessus! Donk tout moun sa yo dabò responsab, men mwen dakò avèk pwofesè avèk mèt Cherizier talè a, mèt Cherizier, lè li di ke le grand perdant dans tout cela, et le peuple haïtien est ce pey ki meur ki se trouve l nan yon situation lamentable ke les deux branches du pouvoir gen yon comportement ke Ariel Henry te genyen au point ke dernièrement la au lieu yo fè travail yo yo pran tout sa ke yo te gen nan la police la comme moyen pou yo voye le premier le jeudi premier et et et 31 oktòb la la pou y al pèsekite yon kamarad politik le chèf de lopolisyon m ap pale de m ap pale de Jeantel Joseph e malerezman pou yo yo pa gen le sans de listwa imedyat se menm bagay sa a ke Ariel Henry tante fè avèk Ariel ki voye ki youn nan bagay ki voye l ale se youn nan bagay ki voye l ale e jodi a Garry Conille ap tante fè menm bagay la pou l entimide panike e m regrèt sa jodi a m wè ankò gen yon fòs k ap devlope la kontrèman a sa n ap di. Vwala, se konsa enfòmasyon an te ye. N ap di mèsi pou pasyans ou ak fidelite ou. Rete konekte pou yon pwochèn videyo.